Anel banm yon motion. M pral di w yon bagay la e ou te sipoze di m li men m ap di w li. Goumen pou w ret vivan 1. Bat pou nèg yo pa foure w nan prizon ankò. Depi nèg yo foure w nan prizon ou pap sòti. Deja m repete w la. Ti frè m tèlman tande l men m ap di pèp ayisyen an. Ou wè? M gen 4 mil moun anba live la la li minwi 4 li minwi 4 gen 4 mil moun kap swiv nou la Anel Belizaire Jimmy Cherizier Barbecue diw premye bagay pou fè nan viw la goumen pou ret vivan dezyèm bagay pou bat pou fè bat pou nèg yo pa metew nan prizon. Janm di peyi a li e map di jodi a la devan nou tout m pa manb viv ansanm Lè nèg tap kreye viv ansanm pou yo te ka gen pouvwa, moi votre serviteur Anel Belize m pat dakò. E regrete memwa un frère que j'adore il est parti tot il n'a pas pu faire ce qu'il avait comme rêve et vision d'executer dans ce pays. M te di Isca ou konn poukisa m pap janm dakò l? Otorite bò isit eksplwate nou twòp. Jodi a y ap ba w tout pawòl ki egziste paske yo bezwen gen pouvwa. Mwen menm m te lòm de lane an 2013, m te lòm de lane an 2014 paske se mwen ki te gen ora a, yo mete m anlè. Yo fè yon seri de egzijans, lè yo wè m p ap vann konsyans mwen, yo dyabolize m. Jodi a se vre, se nou k gen kapasite a, se nou k gen kouraj la. Yo bezwen kenbe Ariel deyò y ap ba w tout pawòl ou bliye tout sa k te fè w mal. M respekte sa lakay ou paske yo di w nou pwal gen pouvwa pou n chanje. Men m ap di w yon sèl bagay frè m, Fò son viktim. M pap rantre nan dinamik viv ansanm nan. Paske. E e e ok e e men men men men Manel men sa m vle w konprann. Men sa m vle w konprann. E paske mwen menm mwen live la e ke pou pou nou pale verite sèlman ke e ke laverite. E. M pa aksepte lè w di w pa nan viv ansanm. Ou konn poukisa? Non, m pa manb. M pa di m pa nan viv ansanm, men m pa manb. Ou pa manb viv ansanm. Men poukisa men poukisa m pral vin la? M sonje premye fwa m pral pale avèk Mikanò nan telefòn se ou. Premye moun ki fè m pale a Mikanò l rele Anèl Belizè. Premye moun ki preche lapè, ki di mesye nou gen tout fòs sa yo nou youn ap goumen ak lòt men mwen m pa nan boulchet sa yo fò m alèz lè m sot kay Iska Nan figi Iska m pran moto m pran machin m al kay Gabriel lè m sot kay Gabriel m al kay Matyas m sot kay Mikanò la m moute kote w la lè sa m renmen a Mikanò nou potko frè paske Mikanò pa zanmi m Mikanò e frè m ou se nèg ki preche lapè sa men Anèl w ap aksepte men ou menm ou fè anpil erè tou ou fè anpil erè kote ke nou pa janm asime wòl lidè nou te genyen w ap aksepte ke ou menm tou Guy rive yon kote yo sèvi avè w. Lè m di yo sèvi avè w la, pa nan sans negatif la. Nan sans ke jan w di a w te gen ora, nèg la konn se Anel Belizaire ki ka pale a Babekyou, li fè w vin pale avè m. Men nan ki sans m di sèvi avè w la? Pa gen moun ki ka sèvi avèk nèg a zam. E sa m di peyi a la, se vre sa w di a. Yeah E se sa anel k ou te son di nèg frè a a. zam anel anel anel pou mwen ou son nèg a zam e se youn nan rezon k fè tout nèg a zam prè pou tande w paske w son nèg a zam se la menm choz pou Guy Philippe tout nèg a zam ap fasil pou chita pale a Guy Philippe paske Guy Philippe son nèg a zam li ka pa vle asime Sil pa vle asime, wap wèl vin gen pwoblèm a nèg a zam. Moun sòt ki pa konprann ki gen foli jounalis, yo pral panse se pwoblèm nou gen avèl. Men se paske nou vle antanke nèg a zam poul asime. Ou menm, fòw aksepte ke yo itilize w. Nan ki sans itilize a? Pa egzanp, CPT a konn se Anel Belizaire ki ka pale avèm, e ke yo pran pòz yo foure Anel anba vant yo, Anel menm vin la Anel pale avèm, li pase men sou tèt mwen, menm lèm tap kraze brize, Depi se anel ki vini banm fon kalmem epi sanm pa bezwen lajan poutèt se anel m kalmem aprè pi devan yo sepete sa baw kou ou menm tou ou vin banm kou Menm jan lè nou te fèk kòmanse batay la, fò di peyi a sa tou wi, lè nou te fèk kòmanse batay la se nou k te kòmanse l, e pa dyòl bòkyè k ap pale de li.
Anel, se sistèm nan nap kraze pa gen kache pa gen kache nan men tout li pa gen kache loubrit ankò non se lage tout bagay yo nèt wi anel. Ou viktim mwen viktim e lage yo wi. Men esa map di peyi a la. Mwen menm ou konnen Non ebyen Anel ou viktim Anel banm di w bon epa epa epa ti emisyon jounalis epa ti emisyon jounalis tradisyonèl ki la son emisyon son emisyon on live kote ke nou menm nou deside Kom neg ansanm. Kom moun yo majinalize. Ou we? Yo telman le yo pa bezwen w anko, yo ridikilize sa w konn di. Gon mo w konn renmen di, dezoprime mal oryante. Mal oryante, e se sak mennen peyi a la.
Kounya, lefè ke ou we lontan, le yo te bezwen w, yo te aksepte pawol sa. Ou we kounya yo pa bezwen w anko, nan lespri yo. Anel Belizaire fini nou pa bezwenl kounya men se pa vre ou pa fini vre men kounya si w pa fini nou pa nan mouvman abolotcho men m pa di w abolotcho non mwen di w si nou pa fini gade Anel m ap pèsiste w gen dwa pa janm vle pale men m ap pèsiste nan sa pa egzanp Guy Philippe e mwen ti aske w pale aswè a e sa k fè m te pèsiste pou yo jwenn Anel Belizaire paske w konn istwa viv ansanm a Moïse Jean Charles Ou konn istwa viv ansanm a Moïse Jechal. Jodi a pou kiyès ke peyi a tande Anel Belize kap dil em pa nan fè politik. Komsi ou fin pale nan live la la, demen maten Moïse Jechal pral rele w sou kote, oubyen ou pral rele Moïse sou kote ou pral di a ou konn se politik. M pa vle sa. Rakonte peyi a istwa nou a Moïse Jechal. Ou konnen l. Rakonte peyi a istwa. Paske jodi a, ekoute, ekoute. Yo viktim ou, yo viktim nou. Yo viktim nou menm Viv Ansanm. Mentenan kisa nou gen pou n kache? Se la menm choz wi, e sa moun Guy Philippe yo panse se yon pwoblèm mwen gen avè l la wi. Depi yon moun pa ka asime, Viv Ansanm p ap kanpe avè w. Ebyen Anèl ann asime. Anèl, Esplike peyi a, Eske mwen menm Barbecue, sa m ap di sou Moïse Jean Charles yo se manti? Si se manti, di kisa m di k manti? Ann kòmanse la toujou. N ap pran Moïse Jean Charles. Mèsi, mèsi frè.
E sa fè m di peyi a, gon, gon temwen okiler ki la. Si m mouri demen, n a sonje m te di nou. Barbecue pap janm pati frèm paske m fon eksperyans de batay avèl li pa janm lagem nan wout an depi de tout difikilte si gon nèg ki pèmèt ke sèvitè nou ka pale avè nou jodia la se youn ladan yo poukisak fè ke mwen di frè a m pa manb ok viv ansanm se paske lè Moïse Jean Charles pale avèk Andris Iscard Frè a di, Men sa n gen an pèspektiv. Arnel Bélizaire di, Frè m, gade tout sa m fè ak Moïse Jean Charles. Ou panse ke sa misye di w la ap verite? Jiska di m ke misye ban nou garanti ke li gen kapasite a, n ap pran pouvwa a, li pral entegre l e pòs l ap pran an se nou menm ki pral jwi l. M di, Jiska tande. Tande byen kevens ou sou Koupe sa ap renmen zanmi koupe la repiblik koupel epa map pale la map kite Kevens map kite yon sèvo nan sa kap pase nan peyi a pale. Ou sonje m te di w sa Kevens m te di w lè Isca di m sa m di Isca frè m Moïse se frè m li ye pi gwo frap mwen Moise chofem la. Moise di m si w te bezwen m akonpanye w e pa a nèg a zam ou ta al kanpe. M di oh! Moy! Mezanmi lè sa a pou peyi a. Mande tout moun ki te nan politik. Nou fè yon rankont nan Seven Stars Hotel, nou di mesye yo. Pou foug nou wè k ap devlope nan jèn oprime mal oryante nan geto yo, si nou pa fè oun e e e e kòman m te di l, m te di tèm nan wi, si nou pa fè yon inite spesyal avèk jèn oprime mal oryante sa yo, nou kite politisyen vere al itilize yo, nou tout gen pou n regrèt. E mezanmi siw moun gen relasyon a mesye Pegi Jan rele mesye Pegi Jan lèm mandel antrevu lè Moïse krache nan figim nan poum dil men pou ki rezon lè Isca vin di monchè Moïse di ou son pwoblèm se paske ou pa vle Ke yo menm yo kenbe Ariel deyò ou gen enterè nan Ariel m di oh frèm konbyen fwa ke m pa fè nwit lakay ou avè w kou m ta gen yon enterè nan Ariel epi se lakay ou m fè dènye lè depi m sot Dèlma 2 epi jodi a pou se Moïse ki t ap aprann ou sa m di frèm kòm jodi a ou chwazi pou fè wout la a Moïse men sonje frè w te di w li. Moise gen kapasite pou l eksplwate sa w genyen an pou l pa janm tounen anyen ba ou. Mwen di misye gade mwen menm lè m te pwisan, gad tout sa kale tèt fè avè m. M vle Moise egziste, m kenbe l m bay Moise tout an garanti. Lè m fè fo pa kiyès ki benefisye de tout sa yo se Moise. Men kòm jodi a m pa vle yon nèk di m se paske m jalou de yon lòt. Si ou panse ke ou pral devlope tout sa ou genyen ak ekip ou pou kenbe Ariel deyò paske ou gen yon fran pale ak Moïse, mon frère, m pap anpeche w fè l, men fwa w pap ladan l. Enben, lè m te rele Barbe il y a quelques mois de cela, Barbe di m pi gwo desepsyon n nan batay politik ki fèl vin pi rayi politisyen e te Moïse Jean Charles m di ti frè tande jodia m ka konprann tout bagay m ka mouri demen paske yo ka voye lapolis vin touyem yo dim se tchoul bandi men m t on jeneral on lè m pa gon pwoblèm ak Guy m pa gon pwoblèm avè nou men si n te tandem pou kou m pran mwen menm nou te dwe pran lavi m kòm